Otreman di, jounal lari a. Medam e mesye, n ap gen anpil pwen esansyèl avèk divès lòt ki pa twò esansyèl nan jounal nou pou aprè midi a la. E n ap gen 2 envite, pami yo n ap gen ebyen yon medsen avèk tonton an ki se Tonton Dezilòm. Medam e mesye, se te yon plezi ankò pou m pou m la dèyè mikwo a nan emisyon an ki se jounal lari a. Medam e mesye, n ap pran yon ti poz ebyen aprè n ap tounen pou nou kapab pote tout lòt pwen esansyèl yo pou nou. Se te jounalis pa w la, Carl Sous Bois. Apre poz la, nou retounen ankò jis pou nou kapab prezante nou envite ke nou genyen pou maten an la. Jistavan ke nou prezante nou 2 envite ke nou genyen maten an, nou gen yon gran pwen la padonm nan stidyo a la. Telefòn mwen gen yon mesaj ki moute sou li la, e ta sanble gen yon lòt jounalis ki ekri mwen nan peyi Nò, kote ke. E maten la a 4 è di maten gen yon grav aksidan ki arive fèt nan wout nasyonal nimewo 2 a sòti Pòdepè pou antre Pòwoprens. E daprè enfòmasyon ke nou genyen ta sanble se yon manman poul avèk 15 pitit kap janbe lari an, yon bis Jeremi li menm li rive pèdi fren e li te antre sou manman poul sa. Manman poul la te arive gen 2 pye kase avèk gen gen 15 ti poul ki mouri rete 8. Medam se mesye. Nou mèt rete branche nap gen lòt nou pral dewoule nan jounal nou pou maten an la. Lòt enfòmasyon ke nou genyen ta sanble la yon gason 3 zan arive vyole yon jèn fi 36 an, jèn fi sa li menm ansent li te pote plent nan radyo jounal lari a. Tifi 8 an ebyen la te arive ansent pou yon ti gason 6 zan ki ta vle di 6 lane. Medam se mesye anpil pwen nap gen pou nou diskite jodi an la. e ki se e deja mèkredi 1 nan jou nan 2021 an. Medam se mesye, nou gen anpil pwen esansyèl avèk al divès lòt a ki pa twò esansyèl nan jounal nou pou aprè midi a la. E si nou kapab remake absans e lòt a absans e kolaboratè nou Milano Verti la nan emisyon jounal lari an maten an la ki pa prezan se paske misye al fè repòtaj aksidan sa ki fèt sou wout nasyonal Pòdepè sòti Pòdepè pou antre Pòwoprens, Ayiti. Medam e mesye, n ap pran yon ti poz la, n ap tounen avèk 2 envite ke nou genyen pou jounal la maten an ki se Eno Dorval li ka di komedyen pa nou an, Tonton Dezilòm. N ap pran yon ti poz ankò, n ap tounen pou yon dezyèm fwa. Medam e mesye, nou retounen apre poz la e pou nou kapab rive la prezante nou envite yo ke nou genyen maten an la. Nou va kòmanse avèk mesye Eno Dorval la, se li menm m panse la ki pral di nou ki moun li ye, ki bò l sòti e kisa ki pouse l lan radyo a maten an la pou l vini nan emisyon lari a. Mesye Eno, pran mikwo w pou nou kapab, pou w kapab salye popilasyon ayisyèn nan.
Jodi a se yon plèzi pou mwen pou m te kapab rive nan estasyon sa, pou m te kab rankontre avèk jounalis Kalsoubwa. M telman anvi wè jounalis sa mwen menm mesye m rele mesye Eno Dorval m abite la nan bouk kavay men m telman kouri poum te ka brekonèt jounalis kal sou bwa nan radyo wa mesye m pa regrèt di nou sa m bite yon so m tonbe men m pa tonbe sou jenou m. Se sou de grenn dan m tonbe. M pa konnen kounye a kijan m ta fè pou m jwenn kote dan yo pèdi a m te ka mete l. Nou genlè konnen e manti si w kwè n manti, men gade pou w wè. Wè! De grenn dan ap vole. Wè! M ap chèche dan yo, m pa jwenn yo. Alò si yon moun ta rankontre grenn dan, silvouplè w a pote l ba jounalis Kay sou bwa m mwen. Li ka fèm byen wi. Medam mesye e m santim kontan lè ke travay mwen kòmanse rive sou anpil sitwayen nan bouk la medam se mesye m kontan ankò m rekontan ankò paske e m gen yon gran mesye anpèy konsa ki avèk nou la alò e mesye non Dorval e ki pwofesyon kisa w fè ki pwofesyon w. Bon jounalis kal sou bwa pwofesyon pa m mwen se yon nèg ki gen plizyè ti pwofesyon e metye tou premye metye pa mwen se mason Vè mason m konn fè eskiltè tou. Sa w wè plèd ki sanble avèk Tonton Richa a? M konn fè l, men m se yon medsen fèy. M rale moun, m fè remèd, m monte boutèy remèd, bon m fè anpil pati ladan l. Alò m pa konnen si pa egzanp gen yon moun ki ta ka bezwen m kòm yon medsen, l ap jwenn avèk jounalis Kalsoubwa pou l jounen. Paske adrès mwen m pa bezwen. Bay le pase adrès mwen tout kote. E depi ou rive kavayon, ou mande pou jounalis kal sou bwa, e ou mande pou Eno Dòval ou pa ka pa twouve l. Alò, m pa konnen e jounalis la si w gen lòt keksyon pou mwen ankò. Ok.
Mesye Eno Dòval, èske ou kapab di nou e ki remèd ou pote la a pou moun e m te ka di limena yo, blòdè yo tankou Blòdè pa egzanp ki pa gen bann yo. E limena kap douko. E limena kòmsi e m te ka di ki paka aprann lekòl. Paske pafwa fanm nan konn bèl fanm menl sòt. Èske ou pa gon medikaman kòmsi pou limena sa yo. Men motèl pa an sante. Pase machin konn wè. Yon nèg pafwa konn kwaze yon bèl machin. Mayi po l ki bèl. Men èske ou paka fè kèk aranjman pou moun sa yo. Kap douko sa yo. Blòdè ki pa gen bann e tousa. Eske eske pou timoun ki gen vè tou konprann granmoun ki pa vle mouri yo tou granmoun ki anpil laj ki pa vle mouri yo tou e eske ou pa gen solisyon pou yo tankou m gon granmoun ki m byen avèl ki gen 98 an ki pa janm vle mouri tant ti jèn ap tonbe li menm li oblije ret la eske ou pa eske ou pa gon medikaman pou granmoun sa pou li ka mouri vit. Pascal sou bon poze m anpil kesyon anpil anpil kesyon men gon kesyon poze m la map reponn ou l paske kesyon di m premye kesyon poze m si m pa twouble m mwen kwè ke w poze m de kesyon afè gason pa gen bann nan sa se piyay yon gason pa gen bann gen alo gen plizyè de bann gen bann madigra bann rara. Sa a mwen menm m pa m pa felisite bann sa yo pou m ba yon gason. Men si yon gason pa ka di je vous aime leve sa li pou di leve sou mwen heyy m gen yon pyès sa ki rele desann kanson se kouri anpi gade sa rele kouman rele bagay sa yo konn mete medam yo konn pase yon ti bagay an bandwòl nan dèyè yon ti fil bagay a tèlman pou retire l Yap chire l. Dorval, e map poze w yon dènye kesyon e pou nou kapab mete fen avè w pou nou kapab resevwa lòt envite. Kesyon m ta renmen poze w, kòm yo di depi moun nan kòmanse rantre nan laj, moun nan parèt blanchi e yo di m ke moun nan gen chans pou l dyab. Eske vrèman, eske nan pwen w rive la, kòm m wè bab ou blanch, je w blanch, m tande ti moun yo toujou di depi granmoun nan blanchi, li lougawou, li dyab. Eske w ka mete pale avèk lapopilasyon ayisyèn ke ou menm Ou pa dyab oubyen ou dyab? Èske èske ou gen kran sa a nan mikwo jounal lari a pou di pèp la, pèp ayisyen an èske ou dyab oubyen ou pa dyab? Men pa konnen pa dan m di m pa dyab la Humm pou yon moun konnen ke pou vin pran m kòm yon ti cheval ou annik rale m pase chabrak sou do m oubyen sèl ou monte m non M pa m pa renmen sèvis sa a Gen de ti granmoun vrèman ou wè cheve yo pa menm bezwen blanch non yo nwa si cheve yo avèk bagay nwè a. Yo blanji cheve yo. E dyab yo ye vre. Sitou pou kounya pou nan lari sa a. Moun k ap dòmi nan lari yo. Fò yo veye wi. Pase gen anpil lougawou k ap mache tcheke timoun wi. Men mwen menm si m jwenn youn, wè grenn dan m nan m tonbe maten ak rache a, m ap chèche kote l ye a m manje l avè l. Pase mwen m pa konn manje moun. Men se mesyen fèy mwen ye. Si moun nan ap douko. Ou pa vle pran koulè douko a sou ou, ou mèt vin kote m. Mwen menm m rele Eno Dòval. M prepare po a, lè po a vin ble a, l kòmanse fè venn nan, vin kote m, m ap ba w remèd pou li pou po vin nòmal jan l te ye a. Alò jounalis la, e jodi an la, ou di m, m wè gen lòt envite w ap pase yo, monchè m pa konn kilè ankò, bon, m ta retounen. pou m vin pale avè w paske m ta renmen pale avè w pou pèp la wè pou m pale kèk verite ki gen sou tè a paske m gen bon ti laj sou tèt mwen e kote w wè m la m granmoun anpil paske m gen 16 ans.
Wè medam mesye e li deja make 2 zè ak kèlke minit sou antèn emisyon an jounal lari an.

Dezyèm envite ke nou genyen nan emisyon an pou maten an la a, donk nou pral tande li nan yon ti tan trè kout e li pral di nou ki kote li soti e ki bon non li deja e ki wòl li nan sosyete an e ki sa l fè donk kòm metye. Medam e mesye, yon lòt fwa ankò nou pral vit prezante nou dezyèm envite nou.
Bon! E mwen di bonjou bonswa avèk oditè nou e direktè nou Toukasoubra pase m pa fin konnen l byen nan. Se nan lari, eskize m, se nan lari l wè m epi l mande pou m vin la. Kidonk lè m vin la epi m wè se trè bèl bagay. Kidonk m pa t konn si gen gwo choz sa isit la. E m sezi m vin la mwen konnen nèg mwen. Se gwo nèg mwen li ye, n te nan rara ansanm. Nou te nan garaj ansanm nan konferans lan, e kounye a li fè yon malfèkte avè m tou ki te anba chanm avè l. Kidonk m vrèman kontan dèske m la jodi a e m gen anpil bagay m pote pou pèp la. Kidonk non pa m se Tonton Dezilòm e m di Frè Kalsibwa mèsi dèske w te fè m vin la. E pandan m an Seyèl la m ap di w sa, m pran 3 kous avyon anvan m rive la. Pase m sot Pòtay m pran yon kous avyon, m pase Kafou m pran yon lòt kous avyon. Anmweyy wi lè gason djèp m pran menm ki ateri m okay epi m tonbe la sa vle di sa fèm vin la tèlman m tèl menm madanm mwen pa konn kotem ye pèp la m di nou mèsi anpil epi nou gen pou n jwenn mèsi bokou. Eh wi tonton dezilòm eske vrèman ou kapab di nou ki kote ou sòti nan ayiti an e kisa ki pouse ou vin nan show a jodi a e ankò m te ka di e ki sa w pote pou pèp la de bòn sous.
Bon! Pdg kay Shubra m pap bò manti M leve tou piti a Itu. Sa se pandan m a Itu m antre Pòtoprens. Bagay yo pa t bon mwen a Itu. Se kan m rive Pòtoprens m jwenn dè aktivite, konprann, m ap leve moun, met nan avyon, leve moun met nan bato m ap fè kòb avèk blan. Gon seri de blan k pale espanyòl. Men mwen menm se anglè m pale. Pase lè m pale anglè m di blan yo, Te quiero. Konprann? Epi blan yo di m, I am for you. Yo reprann mwen kanmenm. M defann mwen. Kidonk, nan Ayiti a kote m abite yon zòn ki rele Kavayon, m panse ou ka tande pale de Kavayon. Men ka, eskize m, pèp la konn kiyès de je m. Kavayon li menm, se yon zòn, depi w ladan l w alèz. Ou mèt tande zòn ki konn gen manifestesyon yo, paske ou konnen m pa pale franse a byen, manifestesyon yo, kidonk, Kava an toujou poze. Yon sèl bagay wap jwenn kava yo limena. Yo santi pise. Gade lè yo leve anba bra yo, wa di se kote moun mouri anba dekong. Blòdè yo menm yo retire tenis nan pye yo tande anvètèdye, lè w gade w wè 7, 8 karankli w pase sou tèt a w. Kidonk kava an menm se sa l pote, tripotay, vòlèz, Bagay de fanm kolye a mpa konnenl byen. Kòman Landy vin nan oubyen mpa konnen non e mpap di betiz nan radyo. Gade mwen kap fèl si pa egzanp nou son fanm pa vre ou son fanm lè sa si nap fè yon bagay ansanm lè nou se mal divin men si se lòt moun kap fèl mpaka di mal divin epa mwen kap fèl èske ou konprann sa mvle di la epa mwen kap fèl
mpaka di mal divin si se mwen kap fèl map di mal divin ou mon divin kòm lè se fanm fanm fè mal divin. Kizè gade di oditè ya em di oditè.

Grandye pase klo. Grandye a pase klo men se 2 zòn vwazinant yo ye. Alò, m tande yo di konsa ke e pase klo sa a, m ap di w lan, fanm lan mèt te bèl fanm, mèt fè inivèsite, pi gwo komès li pa fè bonbon siwo. Pa gen lòt komès medam sa yo fè ke bonbon siwo. Èske, èske vrèman ke ou kapab di nou an lon e an laj Monchè, pdg bwa kay sou bra, avan m reponn kesyon sa m bon yon gròg. A e pa gròg latibonit non. Kòm m pa konn non gròg sa men m renmen di tèm. Monchè kesyon w poze m lan w di m ke zòn rele pase Klyo a, ki jan de fanm ki gen la? Koman yo fonksyone. Monchè m pa ba w manti pandan m sot Ayiti, m antre pòt, eskize m, pandan m sot Pòtoprens m antre Ayiti, m kwaze yon demwazèl, epi li poko e fransè l. M di demwazèl, Kòman sa va? Li di m sa va byen mesye, e pou twa sa va? Men m konn degaje m tou. Li la di, Eske je pa mele chez vous? M di no pwoblèm, no pwoblèm. Kounye a la l mennen m lakay li, Lèm rive l fè konesans avèk fanmi li, manman l, papa l, lèzot. Kounye a la m chita epi demwazèl la di mesye eske je peux vous offrir un plat? Ou tande yon pla? Sa vle di depi w di w se yon pla ou twouve w ap jwenn Kèlke choz. kèlke choz, w ap jwenn kichòy. Kidonk, Kyèt, eskize m. Kidonk, Lè demwazèl la pote pla banm mezanmi m sezi. M pa fè tansyon, m pa fè sik, sik m moute m 45 pa 15, tansyon m moute m 18 pa 22, kidonk gen pwoblèm. Gen pwoblèm, gen pwoblèm. Lè m gad nan asyèt la m wè se 5 bonbon siwa, 18 bon zaboka mezanmi son kochon. Demoiselle a di, eh, mesye, eh, je vous, je vous offri ce plat là, c'est très bon. Mezanmi, kòm ou konnen lè w sot aletranje ou vin Ayiti ou pa fè zuzu, mwen jan pa kòmanse di w m manje zaboka. M manje zaboka, m manje zaboka, m manje zaboka, m manje bonbon siwo. Men pa respè, eh, oditè, oditrice k ap tande m la, Monchè pa bezwen dapre sa lèm al yon atè mezanmi mkaka zaboka mkaka farin tèlman m manje bonbon siw avèk zaboka mpa bwè manti oditè e direktè kasoubwa demwazèl la banm manje bonbon siwo li banm manje zaboka monchè lèm rive lakay mwen zaboka paka ret nan moudam farin paka ret nan dèm tèlman m watè yo pase fòm m pase dlo lè w ret avè yo 8è bonbon siwo, midi bonbon siwo, aswè menm pi rèd. Sa vle di, se sa ke m ka pote pou moun Pase Klou. E deja ou se moun Kavayon pa vre? E pa bliye Pase Klou se yon zòn nan komin Kavayon. Donk e mwen menm, e la m fè primè mwen, Kavayon, epi apre m ale aletranje, mwen fè etid inivèsitè mwen epi mwen tou travay. Donk Kavayon se yon zòn ke m konn pase ladan l pafwa lè m gen konje nan travay mwen. Donk e. Ou banm pou fanm kava. Eske ou pa gen yon ti detay ou kapab ou kapab bay popilasyon ayisyèn nan e m te ka di sou e dosye nèg kavaron kijan yo fonksyone e ki konpòteman yo genyen? Bon!
E direktè e kay sou bwa. Ou vle mete m nan je ou vle lè m kite Ayiti pou m antre pou m antre Pòtoprens ke pou m al mal alèz? Fason wap poze mwen ki kesyon la. Paske m son zansèt, m son peyizan ki soti Kavayon lontan. Lè m kite Kavayon, m antre Ayiti epi m kite Ayiti m antre Pòtoprens, sa vle di m gen anpil tan. Sa vle di pou m ta pale de nèg Kavayon, t ap pran anpil tan men m ap ba w kèk mo de nèg Kavayon. Nèg Kavayon men sistèm yo. Yo visye anpil. M pap ba w manti. Yo visye anpil. Yo renmen pa w epi y ap sere pa yo. Epi, yo gen yon sistèm nan yo, yo vle tounen madoda. Nan sistèm madoda yo, nou t ap pale talè a ou ann avan, yo renmen kole pye se a tou. Nèg Kavayon. Epi nèg Kavayon gen yon bagay ladan yo tou, yo pran pou jwè foutbòl, yo anyen yo pa konnen. Yo anyen yo pa konnen nan foutbòl. Yap joute yon penalite yo vire mouda yo pran pòz nèg nan peyi US la wi sa k nimewo 10 la pa konn non yo wi misye misye messi tèlman non an lou wi missi yo pran pòz messi yo epi yo eseye yo pa konn sa vle di nèg sa yo pa konn anyen epi yo gen yon bagay tou yo fè kalebèf kalebèf pou po. Nan mouda ti ti ti fanm ka paròl. Mache! Martini deja nan flanm solèy fanm nan chita li kale pye epi yap mache. Bote dlo. E e e e pa jwèt nan. Yo met malerzi mwen yo pale tou la malèt nèg kap sot ale nan yo tou. Ah men sa sa konnen nan pòt malèt la panse lap jwenn kichòy epi lè yo gad nan malèt yo jwenn yon kapòt. Kapòt kotex. Chè sa yo jwenn nan palèt la. Wi e medam mesye jan nou tande an se te de ka di la e yon oditè ki toujou branche cho a ak jounal lari a ki se Tonton Dezilòm e li reponn prezan nan mikwo jounal lari a pou jodi an la e Tonton Dezilòm nou gen yon dènye kesyon ke nou menm nou anvi poze w e sou antèn emisyon sa ki se jounal lari an èske vrèman yo di m konsa ke kòm e de ka di Kavayon se yon zòn nan, se yon vil nan depatman Sid ki se Okay. Èske ou kapab mete nou alèz ke nèg Okay yo menm yo simante vye kabann vre e yo e yo yo konn mèble kay la aprè yo fèmen pa pòt la avèk blòk. Èske vrèman ou kapab pote yon yon fòmasyon de bòn sous avèk notre cher pays Haïti. Èske ou kapab mete nou alèz? Bon!
Direktè Kashoubra, kesyon sa a se yon kesyon m pral reponn ou li. Men m ap reponn ou a kondisyon lè m pral lakay mwen w ap ban m sekirite. Lè m pral lakay w ap ban m sekirite pou m ka ale. Pase ou di m pou m pale w de nèg Okay, ou konn tande yo di w yo simante pye kabann. Kidonk m pa ba w manti. Mwen menm m konn fè l. M konn fè l. Kidonk m te gen yon limenna ke m te lè m te aletranje sou zòn Taba, m te aletranje sou Taba paske gen yon zòn aletranje ki rele Taba. Gen yon limenna ki wè m, li wè m gen lajan, m ap fonksyone nòmalman epi li renmen, nou renmen. Mari m ap fè mwen yon kay ba li 50 pyas. Epi m achte mèb ba li, mèb meble kay la ba li byen meble. Epi kounya la, demwazèl la leve yon lè, li von, m achte yon telefòn pou li pou 55 goud ameriken. Kidonk, li von vòs ba yon nèg, li di, Baby, e, e, mesye a, lepè a sot lepè map kale tèt li. Ehe, li, e, li, li, li achte kabòn pou mwen, li achte sesi, li achte sela. Men li pa konn si m, m, li konnen m al travay. Jou a m la, li pa konn si m la. M tande vòs la, m pa enkyete m, m vini. Lè m antre nan kay la, Li sòti? Monchè bagay se di, m pran kabann nan, m pran tout bagay la yo, m ale nan yon depo ki rele la fami depo, m achte 58 sak siman, m achte blòk, monchè m nan plas kabann nan m moute yon kabann an siman. M simante kabann nan, m byen simante l, epi m aranje l. Tout bagay nan kay la mete yon siman nèt. Epi wè pòt la, li fè yon jan. Epi lè manje antre nan kay la, li kontan, li vin a mache. Men apa! Leve kabann, kabann pa ka leve. Leve kabann, li pa ka leve. Kidonk, m gentan simante kabann nan. M renmen fè l tou. Nèg okap renmen simante kabann vrèman vre, men, se pa fòt yo. Se jan limena yo ye a yo vòlò yo visye yo kidnaping sa vle di nan sans sa nèg okay simante pk men se pa tout. Medam di mesye e nou te kontan pou nou te akeyi tonton dezilòm nan show jounal la rii an maten an e m kontan ankò m re kontan ankò m panse avan nou ale tonton dezilom li menm li pral di nou dènye pawòl li e m te ka di pou show a kapab mete fen avèk tout medsen nou e tonton no e ki pral ban nou e Dènye pwen zanmi. Men m sonje de nan pale de nèg okay la. Yon fwa m te okay nan yon fèt ki rele fèt jele Ayiti. Lè epòk m te Ayiti. M te kontre yon limena ki kanpe machin mwen e li di m konsa bal Wilib. Lè m mande limena kote l prale, limena te di m konsa ke li prale nan yon zòn kèlkonk. Men m sonje zòn sa se otèl sèlman ki genyen. M gad Limena m di Limena konsa ou wè je k ou menm tou ka fè m fè kondè w men se enposib Li mande m Wilip kote mande m lage l non zòn zòn sa se otèl sèlman k genyen Kounye a yon moun arme mete Limena nan machin mwen soti a di m pote Mimi bay May May May Jamè Ou mennen l nan jat la Jamè Jamè Ou mennen Mimi bay May Donk medam se mesye janm di nou an nou pral tande tonton Edilom deja nan dènye pawòl li e avèk tout m te ka di medsen fèy nou nou ki pral ban nou dènye pwendvi li kapab pou nou deja mete fen nan jounal nou pou jodi a.
Bon! Sa ke map pote pou pèp la, pou oditè oditris kap kap gade nou sou radyo sa epi kap tande nou sou televizyon sa. Sa ke map pote pou yo mezanmi nou konn kòman bagay yo ye, kolora deyò, Tranblemanntè sot pase la toutalè le 28 jiyè 2018 la la, kidonk pwoteje tèt nou. Pa dòmi nan lari dòmi anndan kay, paske si w dòmi anndan kay, fyèl ou ap pete. Konprann sa m di w la? Kidonk pwoteje tèt ou, jèn medam yo mete bagay ou konnen k long nan nan peny an pou fè pou pa ansent paske twòp timoun nan peyi a. Kidonk m ap di jenès yo sispann fè pitit, jèn gason yo sispann vòlò afè moun, tandiskan gen mayèst yo vòlò l. Jèn tifi a menm ki lòt la wap di yo bay nan kou pyè bourik yo pranl pou lòt demwazèl la kidon mezanmi ann antann nou antann poun antann nou poun ka wè demen kidon men menm map di kay sou bwa yon gran mèsi dèske l te relem sou pòtab mwen menm si e sim nan k sou li e bwat la te kraze sim nan k sou telefòn nan kidon m dil mèsi dèske l te relem e lèl relem nan. Se yon bagay Lè sa m sou 50 ke wi Kounye a m oblije m pran apèl la kanmèm Kidonk m ap di Kalsibwa kenbe la pa lage m vin nan radyo a se trè bèl m wè bèl bagay bèl estilesyon Kidonk kenbe la mesye Kalsibwa E m ap di tout moun ki pran tan yo pèdi tan yo chak 8 è aprè midi nan AM PM li vin tande radyo sa trè byen pou ou Si w leve maten ma ou pa lè w foul yon kalòt fè l dòmi oubyen foul ti podadoun fè l dòmi Mèsi oditè Kalsibwa mèsi Epi Kodak men, konfi a pa retounen ankò wi. Ki lè? 22 mas. Hein? 22 mas. San kenfè ou pa fèl ankò. Joram di w la. Gade!
Ou wè? Ou wè men mou kontak nan dyòl mwen an? Bon m ta bòde m montre m vale l. Pase m konn fè remèd. Pou m bwè pou m debarase gòj mwen. Men gon seri de pawòl w ap pale la. Mwen pa bwè manti.
Ou genlè pa t al lekòl. Depi lè w te nan Koba ou te gen yon alam. Wi bon, ki alam? M santi alam nan toujou la. Ki alam dan? Non m pa p pale.
Non w mèt di. M pa p pale. An nou kite radyo a fini n a pale lakay. Pase alam sa w gen la m pale w. Bon bagay pou Aliam non toujou vin nan radyo a li vin kraze radyo moun yo. Direktè Direktè Kadzoowa ou wè siw pa fè Tonton an dim kri alam sa soti n sot dehò a m avèl e 3 zòm bèdi ou wè e 2 konn bèdi. Bon Kadzoowa an nou pale pou n fini lèm rive dema jwenn avèw an nou pale. Enben se yon plèzi jodi a pou mwen menm Doktè Eno Dòval. M te ka pa pase nan radyo a. Men, radyo a m tèlman renmen li, m wè tout bagay yo byen, pwostène, m wè bèl bagay. Mwen, y a pa di m vòlè non, paske m wè w se de bèl bagay la wè. Lè m prale, si pa t gen moun la, m te ka pran w prete yon bagay. Ay, ou konnen. Ou ta pran w bakòt. Non, marasa avèk, e vòlè avèk visye kole de frè. Men yon sèl bagay, e visye pi piti. Menl grandi pi vit ke vòlè. Sa yo konnen se komansman e visye. Se apre pou vin vòlè. Paske vòlè a li menm dènye rezilta li se koman rele bagay sa lè moun nan yo pranl yal metel nan simitè a. Lè moun nan pranl yal metel nan mòg la. Koman rele. Mouran. E doktè m yo mwen m gen remèd pou m bwè pou m fonn san nan gòj mwen m pap fè kòlè pou moun non. Enben ki yo bay Enben direktè se t on plèzi.
Li deja 3 zè avèk 62 bòn minit e deja se lè pou nou kapab di tout moun abòne e like pataje kite. yon kòmantè pou nou e tout nouvo abòne nou yo deja nou mete chapo nou byen ba pou nou di nou mèsi pou tout moun deja ki e deja ki pa janm rate okazyon yo nan cho sa e se te jounalis spò la kal sou bwa pa bliye e si tout fwa ou ta bezwen konnen kijan eta sante ou ye ou kapab blese kò ou a si ou ta wè tout fwa E san ta dous ou fè sikre si tout fwa l sale ou fè tansyon. Si tout fwa ke li amè ebyen fè l ou pete. Nap tounen nan yon pwochèn emisyon.